Zanmi frèm ak sèm yo, nan non Jezi de Nazarèt, etid syantifik, kriminèl avèk legal anndan Bib la rantre lakay ou jodi a avèk epizòd nimewo 4. Finalman, nou pral abòde Jenèz 1, lakreyasyon. yon fenomèn, yon mèvèy, anpil mistè, anpil bagay ke mwen menm mwen dwe aprann, ke ou menm ou dwe konnen, ke ansanm pou n fwote lespri nou, pou n fwote lide nou, pou nou kite Sentespri fè limyè jayi. Men avan n fè sa, an nou priye. Pè Selès, pawòl ou ouvri nan men pitit ou, e Nou pral rantre pou nou konprann bagay ki te enspire, ki te ekri, ki te fèt avan menm ke nou te aple a legzistans. Nou se pechè, m mande w padon pou w kapab padone mwen, lave mwen. Mwen leve tout pitit ou yo ki ap tande nan minit sa. Se pou san Jezi pirifye nou e ke Sentespri ouvri entelijans nou Pou glwa non e pou salu nou o non de Jezi nou priye w amen. Finalman nou rive dan jenèz chapitre 1 la kreyasyon. Genyen de miz o pwen pou mwen fè pou ou menm avan ke nou rantre andan kreyasyon. Moun ki ekri liv jenèz la daprè les chercheurs Daprè lè istoryen, se Moyiz, e Moyiz ta va ekri liv sa ant 2500 e 2600 zan apre lakreyasyon. Sa vle di Moyiz pral di nou de bagay ke li menm li pa t la lè yo t ap fèt, se sou enspirasyon Le Sentespri ke Moyiz ekri, se sou dikte Jezi de Nazarèt ke Moyiz ekri, se youn nan moun anndan Bib la ki pa sèlman ekri sou enspirasyon, men ki pase karant jou sou montay Sinay avèk Jezi ki ap resevwa dikte dirèkteman e ki gade yon seri de bagay, Bondye te pèmèt ke li wè avèk de zye li yon fason pou l te ka ban nou yon seri de detay. Jenèz chapitre 1 vèsè 1, Okòmansman, Dye kreya Les cieux et la terre Mwen dwe presize pou ou ke le vaste univers te gentan kreye avan Genèse 1 verset 1, le vaste univers kote Bondye pral kreye ti sistèm solè nou an men ki tèlman vaste pou nou menm, le vaste univers te deja la Avan Jenèz 1 vèsè 1, Bondye te gentan mete enmi an deyò. Sa vle di, Lisifè te gentan revòlte nan syèl la, li deveni Satan, li sedui yon tyè nan anj yo. Li te gentan fè konfwontasyon, Apokalips chapitre 12 a partir de vèsè 7, batay sa te gentan fèt, e Jezi te gentan mete sitwayen an deyò, deyò dans le grand univers, dans le grand espace, kote Bondye pwal vin kreye sistèm solè nou an. Donk, pandan ke Bondye ap kreye La Terre ap kreye notre système solaire, notre univers. Nos cieux, Genèse 1. Sitwayen ki rele Satan an avèk tyè anj li yo te deyò. Sa vle di, pandan ke Bondye ap kreye, le mal te gentan egziste dans le camp de Satan. Amen Bondye pral kreye la tè san peche. Sa vle di la tè te kreye sou fon de batay, sou fon de gè. M te eksplike sa deja nan rapèl istorik nimewo 1, rapèl istorik nimewo 2. Nou kreye, planèt nou an kreye nan yon kontèks de gè, poukisa nan yon kontèks de gè, se paske revòlt ke satan te fè nan syèl la te gentan fini, satan te gentan kanpe an enmi de letènèl, an enmi di byen pandan ke Bondye ap kreye notre planète Pou l di, Fezon lòm. Apre Bondye fin mete sitwayen an deyò, se lè sa a li kòmanse pwojè sa a. Men sa ke m dwe eksplike pou ou, sèke pwojè kreyasyon latè la a, Li te la avan revolt satanik lan. M ta renmen w al li pou mwen, m toujou renmen nou li pou mwen. M ta renmen w al li pou mwen Esprit de prophétie e m te di nou moun ki ekri ouvwaj sa ki rele Esprit de prophétie se madam Ellen White. Bondye te genyen pwojè la kreyasyon avan revolt de satan men pou li jere revolt la li kenbe pwojè sa an atant poul fin jere kesyon revolt la sa vle di yon pwojè ki an atant pandan anpil tan e lè li fin jere kesyon revolt la li mete sitwayen an avèk Tout anj li yo deyò. Lè m di tout anj li yo, tyè anj ki te revòlte avèk sitwayen yo tout deyò. Syèl la vin anpè avèk de tyè anj ki fidèl yo. Lè sa Bondye reyini, Lepè, Lefis e Lesentespri reyini an konsèy egzekitif selès, yo egzekite pwojè sa a. N ap mete kreyasyon an nan kontèks tou. Sa vle di, Adan avèk Èv, Bondye kreye le couple edenique nan yon kontèks de gè. Avan Bondye kreye le couple edenique, Adan avèk Èv, genyen On seri de pwojè ke li etabli pou mesye dam yo. Menm jan enmi an te atake anj yo nan syèl la, Bondye planifye pou l kite sitwayen an prezante politik jeneral li devan Adan avèk Èv. Paske si w te kite l ap pwoche anj yo anlè a, fòk ou kite l ap pwoche moun sa yo a tou, paske si w pa fè sa, se patipri, prensip de jistis Bondye planifye pou l kite sitwayen an apwoche mesye dam yo. Donk se pa yon kesyon de si enmi an ap apwoche mesye dam yo, men se yon kesyon de ki lè l ap pwoche yo, sa klè nan pwojè Bondye. Men, etan done ke sitwayen an gen anpil eksperyans nan sediksyon, paske l fè anpil tan anlè a Pou l sedui on tyè anj, men pou l tante tout anj yo. Nan pwojè Bondye, li genyen pou l fòme Adan avèk Èv, pou l pale yo de enmi an, pou li prepare yo avan li kite sitwayen an apwoche yo. Sa vle di Kreye mesye dam yo epi kite sitwayen an apwoche yo se pa yon bagay ki fèt di jou o landmen, li pa tap yon prensip de jistis nan plan Bondye si l te kite sitwayen an apwoche Adan avèk Èv nan menm semèn ke li te kreye yo a. Paske sitwayen an gen dè zane deksperyans, mesye dam yo fenk vini. Se yon fason pou nou di ke la tantasyon nan jenès 3, la chit nan jenès 3, li pral rive apre Plizyè ane apre lakreyasyon. Wè m gen m kòmanse vini avèk nou la. Tantasyon Jenèz 3. Lachit nan Jenèz 3. Li rive apre plizyè ane. Pandan tan sa, Bondye ap fòme mesyedam yo. Se pou sa Anndan kreyasyon an, Bondye pral mete l'arbre de la connaissance du bien et du mal nan jaden an, paske se sèl espas sa a ke sitwayen an ka apwoche mesye dam yo. Menm si l ap pral gen posiblite pou apwoche mesye dam yo, li pa ka pouswiv yo toutan, toutan, toutan, Kòmsi pou l ta va pèsekite yo kèlkeswa kote yo fè? Non. Nan prensip de jistis, se sèlman bò kote arbre de la connaissance du bien et du mal sitwayen an te ka pwoche mesyedam yo. E se pou sa menm ke Bondye te kreye e plase l'arbre de la connaissance du bien et du mal anndan jaden an.